Ou toujou ap ankouraje m, ban m kouraj. Mwen se pou tèt sa m renmen w. Se pou sa m renmen w wi pitit mwen. Papa, ban m di w. Premye bagay, ou pwoteje m nan vant. Ou bay manman m sekirite lougawou pa pran m. Donk sa se premye bagay. Antanke papa m, ou konnen tout rèv mwen, se pou se mwen sèl ou gen. M konn sa pitit mwen, m konnen. Ou wè vye kay sa a?
Ou mèt kwè m. map chanje l pou ou. Ou wè nan zòn nan, tout moun dwe respekte w atravè fason nou pral viv.
Oh, kote w pral ou prese konsa? Anba map kou rive la nan lanmò Kamo a anba a la wi. Oh, ki Kamo?
Kamo pitit Jessie bon anba a la a. Oh, wout talè a pandan map moute a la m kwaze a Kamo kanpe anwo a la. Non, pa. Epi Kamo, oh. Non, depi maten wi Kamo tonbe. E l anba a la map kou rive la, kounya m apenn.

Mwen se anfòm, m gen afè, sa m bezwen m ap jwenn li. Mesi.
Wi Seyè, lòske pawòl ou di tout kote sèvitè Bondye mete pye, Seyè ou ba nou li kòm eritaj pou nou domine. Seyè, nou domine nan espas kote ou te ba nou pou nou abite a. Plis ke nou aprann, Sentespri de Dye, de plent ki pote jwenn de moun k ap mouri de tanzantan, san malad, antanke sèvitè de Dye, ou plase n sou latè kòm anbasadè pou n defann pitit ou sou latè, Sentespri de Dye. Wi, nan ka sa, Seyè, kisa pou n fè? Oryante nou, dirije nou, kisa pou n fè? Paske nou menm. Nou pa ka fè anyen san volonte paw Espri de Dieu. Se youn de rezon Nou vini nan pye ou sou la montay sa Sent Espri de Dieu. Ah sèm nan konnen mwen la anba mizè yo aba anba move nouvèl yo nan bouk la map fin mouri. Ki nouvèl sèm banm non dim non eksplikem. Oh ou pat konn kamo? Ki kamo dim eksplikem pitit. Oh kamo mouri wi sèm nan. Vle zòn nan.
Se nou k chèf zòn nan. Ou panse anyen mal ka rive nou nan zòn nan? Pitit mwen jan bagay sa pase la se pa gen kontwòl. Pa gen bagay chèf Jan bagay sa Jan pitit sa annik tonbe l mouri san malad sa pa gen bagay chèf Ou konprann sa map di w la Ou pa konn ni kichiremon w Ou pa konn sak remon w sak rayi w Men se nan sa map pale ansanm avè w M pa vle w fè nenpòt frekantasyon Bon m dakò wi manmi Men map jere se sa mwen menm mwen di w Kounya la ou jis gentan pran Zonbi a e lanmò li ye Kounya mwen menm map bezwen zonbi tou pou m travay Ou konnen sa trè byen. M bezwen zanmi pou travay.
Kounya la ou menm bagay m konn ponyèt ou bon ou konn sa w ap fè a. Ebyen kounya la non e mwen menm ki te bezwen l lan. Li te fon prank ansanm avèk mwen fòk mwen fè l peye sa ke l fè a. Oh ebyen bon li gentan nan menm deja pa gen pa gen sa m ka fè la. Li gentan nan menm deja. Sa vle di ou pa ou pa pataje l ansanm avèk mwen menm?
Lòt mwen m pran kou. Petèt la vin jwenn mwen tou santi wi. Tou jan ti pitit la vin jwenn mwen. Men m pa konn ki mal m fè. Se jan lanmou a fèt la, lanmou kri. Kote pitit la tonbe a, li gentan bay san nan tou nen li, e li gentan voye sant.
Men m pa gen pyès move, m pa tande pyès move pawòl de misye. M aprann se yon bon bon bon timoun. Enòk pitit mwen, Enòk. Camo mouri men son pitit si te Mwen menm avèw ka pran yon desizyon nou ka di wi ke n renmen men pa rapò avèk difikilte mwen nou pral jwenn bò kot fanmi paw relasyon sa ap Milou ti mèt dif li pap nenpòt sa kap gen kòm li pap difikilte fasil menm a m prè pou m afwontel avèw si w kwè nan mwen.

Pou al nan bay menm jan ak sa la. Pou al pase menm jan ak pitit ou an.
M pa ka pèdi ka bon konsa non. M pa vle kòm si sa se lage l bay Jezi. Paske yo di Jezi. Ki bagay Jezi ap pale la a oh oh. Zanmi m, fanmi m, pa bliye abòne avèk chanèl Kaz Succès 9 la paske sou li pwojè sa ap disponib. Voye fanmi w, voye zanmi w al gade. An nou enjoy ansanm!